Hello hello le mes amour, koman nou ye, koman nou pase jou Nou deja wè kiyès ki devan kamera sa se zanmi Paw Ima ki parèt nan yon nouvo videyo Sa fè lontan, sa fè on ane pase nou pa wè mwen poste sou chanèl la M pa fè oken nouvo videyo Ane a m di an an m pa prete di fè ankò sa. M pap rete pou m pa vin pou m pa vin salye fanatik mwen yo, ansyen abòne m yo, epi nouvo abòne m yo paske m toujou wè gen moun ki toujou pase gade videyo yo epi abòne avèk chanèl la. Mwen di nou yon gwo bout tonton mèsi, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi e bòn ane, bòn ane, m swete tout bon bagay yo pou nou. Menm si ane a pap al pi dous ke sa non. Paske nou wè vi an vin pi chè, mond lan vin tèt anba, paske vi an pa gen vrèman sans li. Men nou kwè avèk sekou Bondye, avèk Bondye k nan lavi nou, l ap ede nou travèse moman difisil yo. Toujou mete Bondye an premye pozisyon nan lavi nou, nan kèlkeswa sa n ap antreprann pou ane sa. Di Bondye, pran pa nan sa m ap fè a. Whatever pwojè nou yo, rèv nou yo nou bezwen reyalize, Mete Bondye an premye pozisyon paske san li ou pa kapab fè anyen paske nou te gen yon pakèt bèl rèv pou ane 2022 an so 2022 an souke nou li kwense nou men ane an di no no get up wake up menm jan m wake up sou chanèl la m di no way no way m pa ka kite chanèl la mouri m pa ka kite chanèl la kraze konsa m di eh eh m m m m kite m pran bòt mwen met nan pye m kas mwen met nan tèt mwen. Epi pou m tounen vin fight, vin goumen pou m reyisi m di ane an, ane sa fòk mwen monetize, monetize sorry, chanèl mwen an. M pa ka kite chanèl la rete kraze konsa nope. Chanèl mwen an la anvan pakèt lòt chanèl. Men pa anrejistre l, mwen pran m, yo fè m pa travay, m pa monetize chanèl la. Ane an m di Humm, no way, sa p ap rive, sa p ap rive fèt. M vin di nou ke Irma. back I am back to the channel so get ready be ready so prepare nou m pral lage video m pral lage vlog m pral pil bèl konsè ap vini and then prank ap vini so nan pral jwenn tout ti aktivite sou channel la epi ou menm ki toujou la kap gade channel la m gen yon pakèt zanmi ki toujou di m wè ou pa poste Ray lage video. Gen de lè m fin fè yon video epi m di humm no this is that's not me. Se pa mwen menm epi m di a humm m pap poste. So ane a mwen vle èd nou, sipò nou pou nou ede m. Ban m yon konsèy anba video sa. Ou wè m pa m gen 2 video ki deja prè pou m lage. M gen yon Vlog ki prè, m fin edite, poum lage sou chanèl la m di no, pa ka jis lage video, epi m pa vini m pa salye fanatik mwen yo, m pa salye ansyen abòne mwen yo, e nouvo abòne ki sou chanèl la m di no way! Sa pa p pase konsa pou m jis lage yon video epi pou m pa vin di nou mèsi. M vin di nou tanpri banm sipò nou, banm yon konsèy. Si nou ap fè yon bagay ki pa bon, toujou rale zòrèy mwen. M son timoun ki renmen tande. M leve lakay granmoun, lakay plenti, m leve lakay granmoun. Sa vle di, mwen toujou ta renmen, mwen toujou renmen moun konseye m, ban m yon ide. Paske m ka fè yon bagay, m ka panse ou jis li bon, or it's perfect. Epi nan zye nou li pa bon. M vle sipò nou. Si m di yon bagay ke m pa byen di l. Banm èd, di Irma se pa konsa ou te dwe dil. Dil konsa, m pap fache, don't worry. M pap fache. Si m fè yon bagay m pat sipoze fè, di Irma, m m, se pa konsa. Next time fè l konsa. Epi mwen menm, pou m pran san m, pou m pote bon bagay pou nou. Men san èd nou m pap kapab rive. M pap kapab fè sa. So m bezwen èd nou. Tanpri, tanpri, tanpri, toujou pataje videyo yo. like kite yon kòmantè kòmantè yo mwen ta mwen vle wè anpil moun kòmante anba videyo yo dim yon bagay dim yon bagay ke w pa renmen dim yon bagay ke w renmen dim yon bagay ke w ta renmen m fè so mwen ap tann m pa ka tann ankò pou nou Di mwen, pale avè m. Paske mwen se pitit nou, mwen se zanmi nou, nou se pitit mwen, nou se zanmi mwen. Sa vle di ke len gade pou lòt. Len sipòte lòt. Se sa. So, mwen tou. Mwen bak, mwen bak, mwen bak, mwen bak pou nou! So sa vle di ke sipò nou konte pou mwen anpil anpil anpil anpil anpil anpil. Jan m sot di nou, mwen ta vle pou chanèl lan monetize ane an. Sof ke minit. M pral fè live pou nou lè aprè midi yo, pase pou nou pale ansanm, pou nou bay konsèy ansanm. So m gen yon pakèt bagay. ki t ap monte nan tèt mwen, m toujou rale plim mwen pou m ekri yo pou nou vin pataje ansanm pandan nou pase ti tan ansanm epi you know what voup nan pran chanèl la pase moute epi len sipòte lòt so m pa vle fè videyo a tèlman long long long m gen ti konsèy paske nan tout videyo mwen yo mwen toujou bay konsèy. Mwen konnen mwen pa bon. I'm not perfect. M pa yon pi bon moun pou ka vin di, oh, men sa w dwe fè, men sa w pa dwe fè, epi m ap fè menm bagay la. So, w konn wè, w ap bay yon moun, ou konn gen bèl lide, ou bay lòt moun, epi tandiske ou te ka pran l pou reyalize rèv pa w, men w bay lòt moun. Menm jan tou, ou gen yon bèl konsèy. Li konn chanje lavi yon lòt moun ke ou menm lavi paw poko prè pou chanje. Bondye fè travay li jan ke li vle. Sa vle di sil vle ke you know se sak pase nan viw lan, se echèk ou yo pou ki chanje vi yon lòt moun. Epi aprè Bondye pral pran tanl pou diw a ou menm aprann de sak pase nan viw, aprann de erè ke ou fè yo. Aprann de echèk. Sometimes nan lavi nou konn gen de se de bagay ki konn rive nou, nou pa atann avè yo, nou pa menm reyalize ke you know what, sa rivem pou yon rezon, so mwen dwe chanje, mwen dwe fè yon lòt bagay nan vim. But gen de lè nou pa wè sa, epi se yon lòt moun nap esplike nap di you know what, men sak pase nan vim, men ki desepsyon mpran, men sa mte fè mpat sipoze fè. So moun sa menm. k ap tande w epi l vin pran egzanp de ou menm ki di non si tèl moun te fè tèl erè kite m ranje pye m sa vle di pwoblèm w ap andire nan lavi w difikilte w konn jwenn li fè w mal men l chanje lavi yon lòt moun li enpeche yon lòt moun pran nan nan menm erè k te pase sa vle di ke toujou aprann de yon lòt moun aprann de sa ki pase yon lòt moun. Toujou veyatif. Lè ke, toujou di bon ke, you know ou konnen ou pa pèfèk, ou pa Bondje, ou ka tonbe, ou ka fè de seri de bagay ke ou pat sipoze fè. Men aprann de yo. Aprann de sa k pase nan vi w, di bon ok, si m te fè tèl erè, m pa sipoze fè l ankò. Si tèl bagay te rive nan vi m, kite m fè efò pou sa pa rive m ankò. So aprann de sa ki pase, ki ki negatif yo, aprann de yo pou demen si Dye vle pou nou kapab fè plis efò avèk vi nou. Pase nou kapab. Epi pa panse ke paske nou tonbe nou pa ka releve. Ou wè lè w tonbe, lè w tonbe, epi lè w pral leve an se lè sa w pral gen plis fòs. Ou pral reyalize ke bon mwen te tonbe, mwen konn doulè tonbe, m pap kite m tonbe ankò. M vle w met sa nan tèt ou. Di mwen te tonbe. Mwen konn ki doulè mwen pran e konbyen tan m pran pou m leve atè a, m pap kite m tonbe ankò. Toujou aprann de erè nou yo, aprann de sa ki pase nan vi nou pou nou pote yon pi bon chanjman demen si Dye ve. Pou moun ki ap gade ou kapab wè ke Irma te fè erè sa, Irma te tonbe men Irma ranmase pye l epi l di non sa pap pase ankò. Sa k te rive m nan pap rive m ankò. Mwen pap tonbe nan menm kondisyon sa a ankò. Aprann de sa ki pase nou ki negatif pou nou ka pote yon pi bon, pou nou ka gen yon pi bon avni demen si Dye ve, pou nou ka gen yon pi bon vi, pou moun k ap gade w kapab wè chanjman lakay ou, kapab di, Yès, m t ap kritike tifi sa a pou sa l te. te, m t ap kritike l paske l te tonbe. Men li aprann de erè l yo. Li aprann paske li te tonbe e li p ap tounen back nan sa l te pran. M vin di w aprann de erè w yo. Aprann de sa w te fè ki mal pou w pa tounen nan yo. Epi toujou ankouraje yon lòt jèn parèy ou. Ou wè ki nan movèz direksyon, ki panse ke sa lap fè a pi bon, esplike l, di l konsa ke pa pè, ou wè lè w pè esplike vi w, lè w pè pou pou pran egzanp de tèt pa w, sa vle di ou pa prè vrèman pou chanje. Toujou, toujou, toujou pran egzanp de tèt pa w. Toujou ankouraje yon lòt jèn parèy ou, di yo konsa ke, mwen menm m pat bon tou, mwen menm chemen sa w pran an m te pran l tou, sa k rive w la li te rive m tou, m eseye pa kite menm bagay la rive w, yes ou ka tonbe, yes ou ka fè erè, men make sure aprann de erè w yo, aprann de sa w te fè ki mal, aprann de tonbe w te tonbe a pou w pa tounen fè menm bagay la. Toujou pran egzanp de tèt ou pou w kapab ankouraje yon lòt jèn parèy ou pou pa tonbe nan menm sa w te tonbe an. And then pa panse w pi ou pi ou pi bon. Epi like si yon menm jèn, gen de jèn moun konn wè tankou si yo pa tonbe nan tèl bagay they like yo panse ke yo pi bon ke yon lòt. Epi gen yon lòt move bagay k ap tann ou pi devan. No. Pa janm moute tèt ou devan yon lòt moun. Si w wè. Sè sa ou byen frè sa tonbe nan yon bagay, pa panse ou menm ou pa ka tonbe tou. Bondye pwoteje ou pa tonbe ladan, konsa ou ka tonbe nan lòt bagay ki pi mal. E konsa ou ka pa janm tonbe ladan tou. Men pa janm panse ke you better, ou pa, ou pi bon ke moun sa. Sa vle di pou wap desann moun sa. No! Ankouraje moun sa, dil konsa yes chemen sa ou te pran. Wout sa w te pran an pa yon bon wout. Li pap mennen w oken kote. Fè plis efò demen si Dye ve pou w pa tonbe nan menm wout sa ankò. Ok? Ankouraje zanmi w, ou menm k ap gade videyo sa. Pran egzanp de tèt pa w pou w kapab gen yon pi bon avni demen si Dye ve. Pran egzanp de tèt pa w pou w kapab ede yon lòt jèn parèy ou. Epi lè w tonbe, ou konn lè w tonbe? Ou atè a wap woule atè a ou paka leve wap woule atè a epi pou rele Bondye pou di non mpaka rete atè a epi mare men ou epi kenbe debò epi rale moute di non mpap rete atè a e tonbe mte tonbe mpap tonbe ankò mkonnen avèk sekou Bondye Bondye pap kite sa rivem ankò pran ti konsèy sa yo mete yo nan aplikasyon epi nap jwenn rezilta. Nap jwenn rezilta. Nou deja konnen se zanmi nou Irma ki toujou la pou bay ti konsèy. Irma pa bon. I'm not perfect. M son moun ki tonbe deja, ki fon pakèt bagay. So m di non. Si m te tonbe deja, m pap kite m tonbe ankò. Si tèl bagay te rive, map fè plis efò pou sa pa rive ankò. Sa vle di ke m aprann de erè mwen yo, m aprann de sa m te fè k pa bon, epi pou m kapab gen yon pi bon avni, pou m kapab jwenn yon lòt jèn pou m esplike pou m di you know what, Yon mwa te tonbe nan sa, but yon mwa pa fè sa ankò. Sa vle di, ankouraje zanmi w ki bò kote w lan, fanmi w ki bò kote w lan pou fè plis efò avèk tèt li. Paske, pa gen anyen ki pi serye deyò a. Ki rete nan pye Bondye, fè efò avèk tèt ou pou kapab reyalize rèv ou yo. So nou deja konnen se zanmi pa w Irma ki te parèt nan videyo sa pou te vin di w mwen tounen back sou chanèl la. Pwal gen bèl videyo, pwal gen anpil aktivite sou chanèl la, men avèk èd ou m konnen m ap reyalize yo. Bat san èd ou m pap kapab. Si m lage videyo yo, nou pa gade, nou pa share, nou pa pataje, um, nou pa like, nou pa kite yon ti kòmantè mwen ki jan. M pap kapab rive, men m konnen ke avèk èd nou, avèk sekou nou, m ap rive kan kan kan menm. poum kapab pase yon bèl ane ansanm avèk nou. Se zanmi pa ou yo map kite devan kamera sa. Nap wè nan yon lòt videyo! Mwah! Love you!